Yo anpil. Konbyen zam nèg yo gen? M pa ka kontwole. Zam sa yo, zam polisye yo ye oubyen? Wi. Hein? Nan e zam polisye yo. Kiyès nan leta ki ap sponsorise yo oubyen ki toujou ap pwoteje yo? Se pwoblèm sa nèg yo gen pou nan peyi sa. Ou wè yon gwo pawòl ou di? Se pwoblèm sa nèg yo gen pou bay komisyon yo mete nan bagay politik. Bon te di revolisyoner w ye.

Komisè Lujèn bonsoir kouman w ye? Mwen konnen ou se yon oditè, bon Boukante la Pawòl se afè pa w, kouman w ye? Se yon plezi pou n resevwa w nan Boukante la Pawòl men avèk yon nòt ki pozitiv pou lapolis lan, se kokennchenn operasyon sa a ke n mennen pou n poze lapat sou yon sitwayen malerezman, bon gen moun ki di lò sitwayen se lè w peye taks se pou, bon sou yon ayisyen ki kanmenm pou anpil moun te reprezante yon gwo menas se Arnel Joseph. Bonswa Pòtpawòl. Alo? Alo Guerrier, ou tande mwen? Wi, wi, nou resevwa w 5 sur 5. Bonswa Guerrier, bonswa oditris e oditè Radyo Mega, s on plezi pou m reponn a kesyon ou Guerrier. Lapolis mennen jodi a yon kokennchenn operasyon, yon ti detay sou operasyon sa a men nouvèl la tonbe

E efektivman, Anel Joseph, chèf gang Vilaj de Dye de Machan Desalin, twouve l kounye a sou kontwòl lapolis. E ankèt yo, yo an kou, y ap kontinye alò, ki pou pèmèt ke yo rekeyi yon ansanm denfòmasyon ki pou pèmèt yo etann operasyon sa a vè kote l dwe ale.

E sa ta rive fèt deja. E men en fait et certain c'est que nou te gade pasyans nou, nou te gade tout profesyonalism e ke sa mande e an depi de sa k te pase deja, de echèk e ke nou te eswiye deja par rapport a de tentative ke nou te fè deja. E an depi de sa tout lòt moun ta ka konprann e opine. Men nou menm nou te aprann de ansanm de sa k rive deja ki te pèmèt ke nou pote rezilta jodi a tout popilasyon an t ap tann sa ben vwala sa rive donk Anèl li sou kontwòl lapolis e mentenan nan yon tan ki pa twò lwen otorite jidisyè yo ap kapab jwe patisyon pa yo. Nan ki zòn y arete misye komisè?
Bonnefin e lopital Bonnefin dans le sud d'Haïti. Enfòmasyon ta fè kwè ke li ta bral sibi yon operasyon chirijikal e lapolis li anvayi espas la e pran l men eske li te genyen lòt moun ki te akonpanye l?
Enfòmasyon nou gen kounye a la pa pèmèt nou di plis e pa pèmèt nou di si l te gen lòt moun ou pa. Men nan lè kap vini yo, enfòmasyon ap ka tonbe, a se moman la, nou kapab fon ti pale ankò, e opinyon piblik la ap kapab enfòme. Kesyon estratejik, se vre ke pozisyonman kote l ye pou kounya, li kanmenm, bon lapolis gen dwa estime ke l pa twò enpòtan, men eske yo gentan transfere l Pòtoprens oubyen l toujou nan depatman Sid peyi a? Fò m di w ke se operasyon an li ap kontinye, e l ap kontinye, men tout inite. ki konsène pa operasyon sa yo, yo a pye dèv e y ap travay e jan m di w la nan yon ti tan ki pa twò lwen opinyon piblik la ap ka enfòme de eta davansman ankèt sa e ki swivi ki fèt pa rapò a dosye sa. Gen de moun ki estime ke li te sipoze fin pran swen an, fin fè operasyon an e lapolis te ka toujou rete prezan e paske mete l an eta darestasyon pandan l ap pran swen an e kòm Polisye, teknisyen, de moun ki gen savwa sou kesyon, ki gen fòmasyon sou li. E, abityèlman, kouman sa fèt? E, kèlkeswa moun lapolis arete a, li toujou garanti dwa ke l genyen. E, si moun nan gen de swen ke ka l nesesite, e, anba men otorite polisyè ometan, l ap kab toujou pran swen. Men pa gen yon rezon ki di se iks oubyen igrèk ki dwe chwazi ki kote pou swen sa pran. Lapolis, li menm, nan kad pwoteksyon bandi an pèsonèlman, ka chwazi lòt andwa ke l mete l sou do kontwòl lapolis pou yo kapab pran swen l. Men yon ti te sèten, sèke se pa paske l s on bandi, se pa paske l rele iks oubyen l rele igrèk e ke l pa gen dwa a swen ke ka l nesesite. Donk tout dispozisyon pran pa wo kòmandman lapolis la pou pèmèt ke misye jwenn swen ke ka l nesesite. Mèsi anpil komisè. Mèsi anpil komisè. Na gen pou n fon ti pale pi devan si genyen plis enfòmasyon sou arestasyon Anel Joseph chèf gang Vilaj de Dye avèk Machan Desalin. Mèsi anpil komisè. Se yon plezi Guerrier. Vwala, Komisè Michel-Ange Louis-Jeune, pòtpawòl polis nasyonal Dayiti. Antouka, se plis ke konfime, kounye a nou gen nouvèl la. E ou wè, men sa k rele enfòmasyon wi. Depi maten, tout moun rete nan kestyon nominasyon nouvo Premye Minis. Men, aswè a, si on nonm ou al eseye rale nominasyon Premye Minis, ou ka on ti jan bwè. Sa vle di ke se vre n pral pran l pi devan nan dezyèm pati a, men jodi, jiskaprezan pandan m ap pale avèk ou la, se dosye Anèl Jozèf lan ki kenbe. jiskaprezan paske sa a nou konnen ki sa l vle di pou anpil moun sitwayen sa a ke lapolis poze lapat sou li antouka nou pral eseye n ap eseye pran reyaksyon popilasyon toutalè men jan m te di nou an nou pral eseye gade tou pou nou wè si nou te kapab pale avèk de lòt moun mwen m panse ke sa a son mesaj klè li ye Li son mesaj vreman klè pou ke nou te kapab pale avek dotre moun ki petèt te pwoch misye, dotre moun ki te zanmi l, ou byen pou nou kapab gade eske pandan sa rive la gon posibite pou ke nou te kapab tou rive konsyantize de lot moun pou ke gen de bagay ka fèt. Nap pran yon ti poz kèk. Bon, imaj lan yon ti jan lèd.

Kote misye ap di de koze. E an nan lese la ankò non mesye.

Anel kap presize pou lapolis se wòl yo se pwoteje avèk sèvi se sa misye ap presize pou mesye polisye yo. Ann retande sa ankò.

Bon aswè a m pral fè nòmalman pa le fèt ke Anèl Jozèf jodi a anba kòd e fò m di nou

E moun trou du nord mezanmi se tout peyi e kap koute nou la e bon m pral eseye fon kontak avek la polis la ok m pral eseye e jedi an mwen ta pral fon sondaj nan radio a sou koman yo wè michel-ange gedeon nan retou an. Michel-Ange Gédéon te toujou di m yon bagay, se ke misye di m monchè li menm l ap pran anèl kanmenm. Men an tèm de mwayen, m di misye men nou toujou ap plenyen de mwayen. Misye di ke si gen yon bagay ki ekstrememan enpòtan nan lapolis se ransènyeman. M di misye enben ransèyman an fasil e pa menm gen lajan tou on lòt bò pou ransèyman. Lapolis e se fòs petèt ransèyman an. Ransèyman pa gen jwèt ladan l e n pral genyen Jean Penel Germain Asua k ap fè yon ti pale avè n sou sa, sou kesyon ransèyman an. Lapolis p ap janm efikas si pa genyen yon bon jan sèvis de ransèyman. Fò gen bon jan sèvis de ransèyman pou lapolis rive efikas bay rezilta. An Repiblik Dominikèn, sa k fè w wè depi yon krim fin fèt avèk yon fasilite y ap jwenn moun nan se paske kèlke pa gen sa yo rele sèvis de ransèyman.

E nan mikwo sa menm jisteman Radyo Mega, Anèl te anonse li menm 6 milyon de goud si yo livre l direktè jeneral polis la. Misye te ekstrèmeman, m p ap di pwisan men an tèm de bagaj, an tèm de mwayen, an tèm de aktivite, an tèm de asnal, misye te gen zam nan men l. Dayè, dènye imaj konferans de près ke l bay la te pwouve l. Men, fòk petèt lapolis te tann aksyon ti mesye baraj yo, pa bliye zòn baraj kote ke genyen Sourit ki la, gon bann lòt nèg, gon ti gwoup de nèg ki la, ki te estime yo menm, misye pa ka gen tout pouvwa sa a. E anpil fwa, kamyon yo pase devan mesye baraj yo pou yo moute pòs Pyero. Radio Mega. E ou wè misye sot presize l la, misye di l pran nan yon bal ki monte. E si w ap gade kuis la Wenderson Beauchamp, li sou li sou jisteman paj Radyo Mega al gade l kounye a, si w ap gad kuis la, kuis la ekstrememan, li soti nèt! E mèsi anpil Salomon Sedme k ap fè kontak pou nou avèk Sourit depi zòn Baraj. Mwen sèten ke ti mesye Barajo jodi ap fè fèt menm si mwen konnen tou ke lapolis dwe dezame tout moun ki gen de zam ilegal nan men yo. Sa k rive Anèl la jodi, e m sonje nan yon entèvyou ke m te fè avèk Anèl Jozèf, premye entèvyou ke m te fè avèk li, si gen yon bagay misye te di, li te di ke zam nan pa on bon enstriman nan menn paske menm lèl bral twalèt papi a non men zam nan non lòt. Radio mega. E jan map gade misye atè a. Kiyès nan sòlda misye yo ki te ka imajine pou yon fwa ke misye tap sibi tout imilyasyon sa yo. Menm jan gen lòt moun ki ka di ke gen anpil lòt moun ki sibi imilyasyon tou nan men yo. Si gen yon moun aswè a ki ekstrememan enterese m pou m ta fè yon ti pale avèk li, se Ti Lapli. E mwen konnen l ap koute emisyon sa la onètman aswè a. Ti lapli m ta renmen w rele nan emisyon an pou n fè yon ti pale. M ta byen renmen rele ou rele nan emisyon an pou n kapab fè yon ti pale. Paske kelke pa, nenpòt moun gran ravin k ap koute la kounya, ba e misye komisyon mwen. Poukisa? Ban m klè avèk kelke swa moun k ap koute n la. Depi w genyen de zam ilegal nan men w, depi w genyen de aksyon w ap fè ki pa kòrèk, la loi du karma claire, l ap tounen kont ou kanmenm. W ap peye konsekans lan kanmenm. Radio Mega.
Men gen anpil bagay ki ka fèt. Onètman, Arnel Joseph ke mwen te tande. Avèk Salomon Sedme nou petèt 12 oubyen 13 jwen e jisteman m ap mande Samuel pou l fè rechèch sa pou mwen paske Salomon Sedme te reyalize yon entèvyou avèk Anèl Jozèf nan menm peryòd lan. Eyy map di n sa kelke pa. Jan map gade kwis misye a monchè pou misye kap fon entèvyou apre sa monchè son bagay tèt chaje. Map gade jan misye pèdi on bò. nan janm nan. Sa a ta dwe fè chak grennen ki gen zam reflechi. Jou w a kout. Li trè kout. Tan w ekstrèmeman limite. E jan m te di ti lapli dènyèman. Misye gen yon pitit gason ke anpil fwa li ap fè elòj pou li, se plis ke nòmal kòm pè de fami. E m te di misye sa, mwen konnen e santi nivo lanmou yo li gen pou pitit li. Men m sèten ke misye ta renmen ap gade timoun sa k ap grandi. Ki sòlda Anèl ki te ka kwè ke Anèl jodi an t ap kouche atè? pye lap pye polisye sou li toutouni hein silvouplè toutouni hein paske an jeneral misye ta pral sibi yon operasyon toutouni hein toutouni bon gen moun ki te di ke yo te sipoze kite misye fin fè operasyon an men m pa kwè w pansel fasil konsa e sa fè dezyèm ann di sa fè twazyèm chèf de gang oubyen gran bandi. ke yo pran nan lopital ou sonje bout janjan nan bènamuz ou sonje tou bawon nan lopital dikini antouka ann resevwa pòt pawòl polis nasyonal lan ok

Sou mega 1 arestasyon Arnel Joseph tout detay yo se bal nan kèk segond men nan moman nap pale la Arnel twouvel nan biwo BLTS nan sid peyi an nan vil okay men arestasyon sa fèt jodi an nan lopital bòn fè men fòm di nou tou ke lapolis te lanse filatyo lan depi yè aprè midi. DG, Lapolis la te gen tout eleman enfòmasyon yo. Nou pral bay plis eksplikasyon. Toi qui dispose de toutes choses. Bonswa, n salye tout moun nèt e nou kontan avèk ou aswè a. Enben nouvèl la li konfime deja, se arestasyon Anèl Jozèf. Anèl gwo moso, Anèl vrèman se yon gwo moso. Nou konn sa deja E bon Mwen panse aswè a se pa mwen k bal pale se moun yo bon men anvan gen de eksplikasyon pou m ta bay moun yo sou sa kijan sa fè rive se vre ke jodi an la pòt pawòl lapolis lan li bal pran yon ti tan pou l kapab bay plis eleman denfòmasyon sou. arestasyon misye a men se gwo gwo gwo gwo mòso kijan l fè jodi an Anel Joseph li misye vilnerab konsa lè m di vilnerab bon son gwo mòso son gwo mòso misye ye ok misye son gwo mòso men jodi an ou wè avèk ki fasilite ke. yo eme poze lapat sou misye ok ki fasilite yo poze lapat sou misye enben nou bal eseye gad sa humm men kijan misye fè rive la a pa genyen byografi posib pou Ou ta prezante anel joseph. Men nou konnen anel se yo arete anel plizyè fwa deja e asosyasyon malfetè vol a men ame detansyon ilegal arm a feu se sou chef dakizasyon sa yo yo te arete misye yon premyè fwa nan yon dezyèm fwa misye bral jwenn liberasyonl. Yo t arete l dans un premye tan, li vin libere, on dezyèm fwa y arete a misye ankò direksyon penitansye nasyonal dwat. Lè misye rive penitansye, nou sonje kijan misye soti, misye grate pou on kiyè pandan prè, pandan anviwon 3 zan, misye fè l ap grate on twou jiskaske misye soti. Se te plizyè ki t ap fè tantativ pou l te soti. Sèl Anèl te rive soti e ta pral genyen Ti Blan ki ta pral eseye soti apre misye, men Ti Blan ta pral pèdi lavi li. Otomatikman misye soti direksyon se Kafou nan zòn Bizoton kote ke misye genyen relasyon la, baz li la. E pe apre, misye ta pral deside pou l reprann kontwòl on zòn li te kontwole deja ki se Vilaj de Dye. Pi moman sa a misye brale piske pa bliye se Adlé k t ap kòmande zòn sa a depi nan absans misye enben misye ta pral deside reprann kontwòl Vilaj de Dye. Depilò vilaj la misye gen de kontwòl li se vre ke lapolis fè plizyè tantativ pou te kapab deloje misye Men se te pèn pèdi puiske lè misye repliye swa l repliye nan alye l yo nan nivo Gran Ravin oubyen li fè ti kout tèt nan vil de pwovens lakay li Marchand Dessalines. Depi kèlke tan apre kokennchenn operasyon ke lapolis te mennen nan zòn. nan zòn Machan Desalin, nan zòn Gran Ravin, pa Gran Ravin, Vilaj de Dye, zòn zòn premye tan, misye te pran direksyon Machan Desalin kote ke li tabli baz li. Lapolis pa twò lontan ta al eseye fè yon tantativ pou te kapab deloje misye, nou sonje l, lapolis te pèdi moun nan kan yo. E bandi yo tou. Bò kote Anèl, ta pral gen 4 nèg ki t ap pèdi lavi yo selon deklarasyon lapolis te bay. Sa vle di ke yon bilan anviwon de 5 mò, youn bò kote lapolis, 4 nan nivo bandi an e popilasyon sivil la te pral genyen yon jèn ekolye li menm tou ki te pèdi lavi l. Sa fè 6 moun ki te pèdi lavi yo n sonje. Men Anèl avèk pwisans li, avèk zam ke l te genyen, avèk relasyon tou ke l devlope avèk dotre chèf de gang notamman. E ann di alyans li ta pral fè avèk ti mesye Savyen yo, yo ta pral monte yon kokennchenn pwisans nan Latibonit. Men, genyen de gwoup tou nan Petite Rivière de l'Artibonite ki te kwè ke yo menm tou bò kote pa yo nan fonksyònman yo, yo estime ke Anèl pa kapab erije tèt li an chèf, an tou pwisan piske yo menm tou yo egziste. Se vre, yo pa t genyen gwo mwayen, men pa bliye, zòn Latibonit lan notamman se youn nan rejyon anndan peyi an ki ekstrèmeman ame, gen anpil zam. Dayè, dènye imaj, dènye rapò ke Direksyon Depatmantal Latibonit Polis bay, yo pale de sezi plizyè zam e imaj yo te piblik, nou te wè yo. Ti mesye, zòn nan anndan Petite Rivière de l'Artibonite, Yo menm tou yo te di tèt yo, Li pa posib pou ke misye ap fè tout kalite bagay sa a, e anpil fwa konn gen de kamyon k sezi, konn gen de konntenè k sezi, e konntenè yo pase devan lakay yo, yo moute y al nan baz Savyen, e menm rive jis nan zòn pòs Pyewo pou al jwenn Anèl. Nèg yo te di bagay sa a pa ka fèt konsa, e an pansan ke Anèl, an kwayan. ke li te genyen tout fòs, tout pwisans li, enben, li ta pral sezi yon dènye kamyon, e ti mesye ki nan zòn yo di tèt yo, li pa posib, nou pap kapab bay Anèl posiblite sa a pou l ap fè tout, pou l ap pran tout longè sa yo. Li pa posib pou misye ap pran tout longè sa yo. E ta pral genyen echanj kout zam Anel bral resevwa yon katouch. Anel resevwa bal la e selon anpil enfòmasyon dayè Sourit fè plizyè entèvansyon pou l di ke yo te yo menm nan Latibonit chak grenn katouch y ap mete nan yon zam Gen de gwo seremoni ki fèt ladan l. E se Kato sa jisteman ki bral mete Anèl nan yon sitiyasyon ekstrèmeman difisil kote bò janm nan li enfekte ladan l. Dans un premier temps te gon tantativ pou yo te mennen 2 medsen charlatan al jwenn yo men medsen yo pa rive. Dans un second temps. Anèl ta pral kite Machan Desalin pou l rantre Pòtoprens, eseye pran swen nan zòn Gran Ravin, malerezman li pa t ka jwenn swen e samdi swa li pran direksyon lè kay, notaman lopital Bònfen pou l kapab ale pran swen.
Maten an, li rive lopital la bò zòn uitè, uitè trant, nevè. kote ke li te genyen pou lal sibi on operasyon. Michel-Ange Gédéon dan tou sa. Bonswa, n salye tout moun nèt e nou kontan e avèk ou aswè a, enben nouvèl la li konfime deja, se arestasyon Anèl Jozèf, Anèl gwo moso, Anèl vrèman se on gwo moso, nou konn sa deja. E bon Mwen panse aswè a se pa mwen k bal pale se moun yo bon men anvan gen de eksplikasyon pou m ta bay moun yo sou sa kijan sa fè rive se vre ke jodi an la pòt pawòl lapolis lan li bal pran yon ti tan pou l kapab bay plis eleman denfòmasyon sou. arestasyon misye a, men se gwo gwo gwo gwo mòso. Kijan l fè jodi an Anèl Jozèf li misye vilnerab konsa? Lè m di vilnerab, bon, se yon gwo mòso, se yon gwo mòso misye ye, oke, misye se yon gwo mòso. Men jodi an ou wè avèk ki fasilite ke. yo eme poze lapat sou misye ok ki fasilite yo poze lapat sou misye enben nou bal eseye gad sa humm men kijan misye fè rive la a pa genyen byografi posib pou Ou ta prezante anel joseph. Men nou konnen anel se yo arete anel plizyè fwa deja e asosyasyon malfetè volè amen ame detansyon ilegal arm a feu se sou chèf dakizasyon sa yo yo te arete misye yon premyè fwa nan yon dezyèm fwa misye bral jwenn liberasyonl. Yo t arete l dans un premye tan, li vin libere, on dezyèm fwa y arete misye ankò direksyon Penitansye Nasyonal Dwat. Lè misye rive Penitansye, nou sonje kijan misye soti, misye grate pou on kiyè pandan prè, pandan anviwon 3 zan, misye fè l ap grate on twou jiskaske misye soti, se te plizyè ki t ap fè tantativ pou l te soti, sèl Anèl te rive soti e ta pral genyen. Ti blan an ki ta pral eseye soti apre misye men ti blan ta pral pèdi lavi t li. Otomatikman misye soti direksyon se kafou nan zòn bizoton kote ke misye gen relasyon la, baz li la e peu apre misye ta pral deside pou l reprann kontwòl on zòn li te kontwole deja ki se vilaj de dye. Pe moman sa misye brale puiske pa bliye se Adley k tap kòmande zòn sa depi nan absans misye. Enben, misye ta pral deside reprann kontwòl Vilaj de Dye. Depilò, vilaj la, misye gen de kontwòl li. Se vre ke lapolis fè plizyè tantativ pou te kapab deloje misye, men se te pèn pèdi, puiske lè misye repliye, swa l repliye nan alye l yo nan nivo Gran Ravin, oubyen li fè ti kout tèt nan vil de pwovens, lakay li, Marchand, Dessalines. Depi kèlke tan apre kokennchenn operasyon ke lapolis te mennen nan zòn nan zòn Machan Desalin, nan zòn Gran Ravin, pa Gran Ravin, Vilaj de Dye nan yon premye tan, misye te pran direksyon Machan Desalin kote ke li tabli baz li. Lapolis pa twò lontan ta al eseye fè yon tantativ pou te kapab deloje misye. Nou sonje l lapolis te pèdi moun nan kan yo. E bandi yo tou, bò kote Anèl ta pral genyen 4 nèg ki t ap pèdi lavi yo selon deklarasyon lapolis te bay. Sa vle di ke yon bilan anviwon de 5 mò, youn bò kote lapolis, 4 nan nivo bandi an e popilasyon sivil la te pral genyen yon jèn ekolye li menm tou ki te pèdi lavi l. Sa fè 6 moun ki te pèdi lavi yo, n sonje. Men Anèl avèk. pwisans li, avèk zam ke l te genyen, avèk relasyon tou ke l devlope avèk dotre chèf de gang, notamman ann di alyans ki ta pral fè avèk ti mesye Savyen yo, yo ta pral monte yon kokennchenn pwisans nan Latibonit. Men, genyen de gwoup tou nan Petite Rivière Latibonit ki te kwè ke yo menm tou bò kote pa yo nan fonksyonnman yo, yo estime ke Anèl pa kapab erije tèt li an chèf, an tou pwisan piske yo menm tou yo egziste. Se vre, yo pa t gen gwo mwayen, men pa bliye, zòn Latibonit lan notamman se youn nan rejyon anndan peyi a ki ekstrèmeman ame, gen anpil zam. Dayè, dènye imaj, dènye rapò ke Direksyon Depatmantal Latibonit Polis bay, yo pale de sezi plizyè zam e imaj yo te piblik, nou te wè yo. Ti mesye, zòn nan anndan Petite Rivière de l'Artibonite. Yo menm tou yo te di tèt yo, Li pa posib pou ke misye ap fè tout kalite bagay sa a, e anpil fwa konn gen de kamyon k sezi, konn gen de konntenè k sezi, e konntenè yo pase devan lakay yo, yo moute y al nan Baz Savyen, e menm rive jis nan zòn Pòs Pyewo pou al jwenn Anèl. Nèg yo te di bagay sa a pa ka fèt konsa, e an pansan ke Anèl, an kwayan ke li te genyen tout fòs, tout pwisans li, enben, li ta pral sezi on dènye kamyon, e ti mesye ki nan zòn yo di tèt yo, li pa posib, nou p ap kapab bay Anèl posiblite sa a pou l ap fè tout, pou l ap pran tout longè sa yo. Li pa posib pou misye ap pran tout longè sa yo. E ta pral genyen echanj kout zam Anel bral resevwa yon katouch. Anel resevwa bal la e selon anpil enfòmasyon dayè Sourit fè plizyè entèvansyon pou l di ke yo te yo menm nan Latibonit chak grenn katouch y ap mete nan yon zam Gen de gwo seremoni ki fèt ladan l. E se Kato sa jisteman ki bral mete Anèl nan yon sitiyasyon ekstrèmeman difisil kote bò janm nan li enfekte ladan l. Dans un premier temps te gon tantativ pou yo te mennen 2 medsen charlatan al jwenn yo men medsen yo pa rive. Dans un second temps. Anèl ta pral kite Machan Desalin pou l rantre Pòtoprens, eseye pran swen nan zòn Gran Ravin. Malerezman, li pa t ka jwenn swen e samdi swa li pran direksyon lè kay, notaman lopital Bonnfen pou l kapab ale pran swen.
Maten an, li rive lopital la bò zòn uitè, uitè trant, nevè. kote ke li te genyen pou lal sibi yon operasyon. Michel-Ange Gédéon Dantoussa.